Sak gen la sak gen la sak gen la kouman nou ye rock star peyi a live m vin fox pale avè nou e m bezwen m bezwen 10 moun avan m komanse pale nan moman ke nap pale a la m gen 8 moun ki kanpe flat kap gad rock star a so map komanse pale a 10 moun moun ki konekte yo pataje videyo sa an ap gade map bwe 2 kout wouj yo. Map vin bal avèl. Ok. Ok. M gen 11 moun kanpe flat ap gade m la. M fon video talè a m wè gen anpil moun ki yon ti jan mal konprann ni. E m mal eksplike m avè di. So kounye la m vin m vin fon ti eklèsisman sou li. Se ki sa li. Nou konnen diran pandemi an nan chili te gen bono ki yo tap bay, te gen prestamò ki yo tap bay. Gen anpil moun ki te pran, gen anpil moun ki te kalifye, gen moun tou ki pa t kalifye. Sitou, an nou rete sou kad e prestamo a. Prestamo a, si w pa t kalifye, yo pa t ap ba ou l. E kounye a la a, nòmalman gen moun ki te bay ti manti yo pou yo te jwenn e yo vin mande pou bon, wè bagay fò ta fò ta remèt li. Men moun sa yo, gen moun yo mande pou yo remèt li avèk enterè. Men tankou ou menm si w te pran prestamo a ki se 600 mil pesos yon bagay konsa, bon sa depan. Enben kounya la kisa yo fè w otomatikman depi wap travay yo pral kòmanse prann sou ou ane kap men wi ane sa la yap kòmanse prann sou ou men se pa ou ki pral gen pou bay li se atravè de travay ou yap fè lonjan pou l tou otomatik pou l tou otomatik pou yo pranl tanzantan yap pran yon ti bagay yo ka pran 20 mil, 10 mil m pa konnen kòman yo pral repati l pou yo pranl men se pa yon bagay kap twò blese w e gouvènman te fè konnen tou Si ou pat ka peye l, si ou pa tap travay nan moman, si ou te gentan pran l pandan w tap travay, kounye a ou pap travay, ou pa ka peye l, ou pa gen pwoblèm, yo pap egzije w pou w bay li. Ok, sa se prestamò a. Sa omenm ou pa gen twòp bagay pou w fè, se jis ke sistèm nan ap pran l otomatik. Kounye a la, te gen yon bono ke yo tap bay, yon bono 500 mil, men se moun. Nou konnen karakteristik yo deja, men gen de moun ki te bay manti, ki te pou pran l, yo t ap bay, nou te nan nesesite, nou pran l, se pa nou sèlman, gen anpil Chilyen, anpil lòt nasyon ki pran l. Men kounye a la, nou te pran l avèk entansyon, si nou te pase pi yo la, nou pase pi yo la, men si yo mande nou pou nou remèt li l yo tou, pou nou ta remèt li. So se sa yo mande moun yo pou yo remèt la, se bono sa ke yo te bay la, moun ki pa t kalifye, yo mande yo pou yo remèt li. Kounye a la, se kijan remèt lan ye? Kijan ou pral fè konnen Si ou dwe remèt li si ou pa dwe remèt li. Pase se pa tout moun yo mande pou remèt li, men ou menm ou gen dwa te pran l ou pa konnen si yo te mande w pou remèt li. Sa vle di ou menm si w te pran l ou te kalifye pou li legalman. Yo pap mande w pou retounen anyen pase se ba ou yo ba ou l. Men si w pat kalifye ou te bay manti pou w te pran l, kounye a la y ap mande w pou remèt li. Asireman yo voye yon imel pou ou. Si w pa ta jwenn imel ke yo voye pou ou an ki di ke ou dwe remèt kòb sa, kisa w ap fè? Sou menm paj kote w te pran l la, sou menm paj kote w te solisite l la. M te fè yon videyo m montre sa, w ap monte, w ap jis mete ti enfòmasyon de ou menm, epi y ap di w si w dwe remèt li ou pa. M te fè yon videyo gèt. Apre videyo sa m ap mete l pou nou ka wè kòman pou nou fè l pou nou konnen si nou dwe, si nou pa dwe. Si nou dwe remèt li, si nou pa dwe remèt li. Kounya la, 15 moun kanpe flat ap gade Rockstar. E kounya la. Sak pase si gen moun ki pa remèt li? Moun ki pa remèt yo, avantyè gouvèneman an sòti yon nòt sou sa, kote ke li fè konprann, moun ki pa chwazi bay li, yo te bay moun yo tan devan yo pou yo te remèt li, moun ki pa vle remèt yo, kounya la yo pral antre an aksyon. An aksyon yo pral antre a, se kisa yo pral fè? Gon bagay ki rele embarcacion nan Chili. Menm lè w gon dèt. E pa egzanp nan yon ou gon gwo dèt chili ou pa vle peye l, yo rive lakay ou depi se bagay yo jwenn yo pran l sitou lè w dwe bank, si w gon dèt nan yon bank yo voye l nan dicom ou pa janm peye, so kounya la lè l rive yon lè yo gen dwa debake lakay ou avèk yon òrdeng yo fè embarcacion embarcacion nan nenpòt sa yo jwenn lide yo di yo pran l yo gen dwa pou yo pran l paske y ap vin avèk leta se leta k ap vin pran l so la ou p ap ka fè retisans ou p ap ka fè anyen w ap jis reziyen w. ou kite yo pran sa y ap pran. Bon men se sa yo di y ap fè la pou moun ki pa ta vle peye bono an. So si yo debake lakay ou, si ou ta gen òrdeng nan pou yo fè enbarkasyon nan, yo ka rive lakay ou, yo pran tout sa yo jwenn. Men nou te gentan konnen nou pran l an konsènan ke sizan ka nou te pase, nou pase, si nou pa pase, kòm nou te nan nesesite nou pran l, men si pi devan yo ta mande n pou n bay li, pou n gentan konnen pou n te bay li. E yo pa mande w pou bay li yon sèl kou, yo te mande w bay li. Moso pa moso jiskaske ou fin peyel. Men ta sanble ke gen moun ki stil pa chwazi peyel, bon se pa nou selman, gen anpil chilyen kap plenyen de sa tou. M pa konn si nou tande m byen non, paske souvan m wè nou di nou pa tande m byen. Gen anpil chilyen kap plenyen de sa paske yo pa vle remèt li, yo pa genyen, yo di kob leta e kob yo anko gouvènman te sipoze fè yo kadol. Men an atandan. la se sa gouvèneman di se sa leta di fòk nou remèt bono sa ki se yon bono pa konnen se ka gen moun ki jwenn 400 gen moun ki jwenn 200 gen moun ki jwenn 500 sa pral depan de chak moun se te karakteristik sa ke yo te mande sa pral depan de jan w tap travay sa pral depan de ki kantite kòb ou te bese etc so kounye a la mwen te vin la m fè ti videyo sa pou m pale avè nou pou m ka eksplike nou byen diferans ki gen ant bono an avèk prèstamò a enben kounye a la so se nou ki pral chwazi si nou vle pran l gon lòt bagay ankò. M pa ka di w èske l ap afekte w kòm etranje, tankou si w gen yon kalamite, m pa kwè l pral rive nan bagay ki san geri a. M pa kwè yo pral mete w nan nan bagay pou sa. Men, si m te nou menm, kòm nou te gentan konnen, kòm mwen te di nou li, yo mande nou pou nou remèt li, si nou konnen nou pa t kalifye, nou te konsyan, nou tcheke nou wè l pa t kalifye, nou still remèt li pou nou ta evite ti pwoblèm. Men gen moun ki di, majorite moun ki te pran Bono yo, yo pa Chili ankò. So, sa a la, a e zafè gade moun sa, pase l pa Chili, so li pa gen anyen pou l wè, li pa gen anyen pou yo pran, li pa. Moun nan pran kòb li fini. E yeah men nou menm ki chili an si nou ta gen ti kòb lan tanzantan nou ka bay yon ti bagay epi m fè yon videyo tou m montre kijan pou nou te remèt li sou nou kapab toujou m ap mete videyo an tou m ap mete videyo an aprè nan fen an epi pou nou ka gade kijan pou nou remèt li konsa pou nou ka libere nou de ti malantandi sa men prestamò a li menm si ou te pran l so. Se yon bagay ki otomatik ke l ap ye. Se pran y ap pran sou ou, y ap deskontale sou ou nan travay ou. E si w pa p travay tou, gouvènman te di sa a, li pa pwoblèm. Si ou pèdi travay ou, ou pa bezwen enkyete w, so yo jis elimine l pou ou. Men, bono an, se ke yo konsidere l kòm yon pratikman yon fwod paske ou pa t kalifye. Ou di ou te kalifye, enben se sa k fè yo mande w pou remèt li a. So, si w te gentan konn sa, ou te gen konsyans ou pa t kalifye vrèman, ou te jis. Bezwen yo konprann ou te nan nesesite yo tap bay ou pran men kounya la si bagay yo kòmanse amelyore pou ou yo mande w pou remèt so jis remèt paske ou gentan konnen se pat kòb ou ke li te ye antouka mwen la pandan m fè ti live sa si gen yon moun kap poze yon kesyon m poko al sou bwat mesaj mwen sou widney daslen m soti kap koul map fè videyo an la si gen yon moun kap poze yon kesyon. Poze l si non pou m gentan konnen nan le. Ok so kounya la m pral mete video an pou nou wè kijan pou nou fè l moun ki enterese yo kijan pou nou kapab gade si nou dwe si n pa dwe e kijan pou nou peye tou paske se fasil nou ka peye l jan nou te pran l lan se konsa tou nou kapab peye l se pa yon big deal ke l ye se yon bagay ki trè fasil e depi w jis monte sou paj si sèvis yon post yon tèb nou a Ou pa pran tout enfòmasyon an, so map montre nou nan videyo an kijan pou nou fèl. E menm jan m te montre nou kijan pou nou solisite, menm jan m te di nou depi yap bay nou ka pran, men sèlman lè yo mande pou remèt si nou santi nou pat pran l vre nap oblije remèt. E li te ka depane nou pou moman an, men kounye a si bagay yo gentan ranje nan men nou, yo prete nou, fò nou remèt. E kisa ankò? Enben pa gen moun ki poze kesyon non, m ale wi. Kòman nou ye la? Jodi an lendi, se jodi an m chwazi fè videyo sa a pou m montre nou kijan pou nou remèt bono 500 mil la. Men, gon ti bagay ke m pral di nou la, gen de moun ki pa konnen si yo dwe remèt li ou pa paske yo pa resevwa mesaj lan oubyen imel yo pa fonksyone ankò, yo pa itilize imel lan. Donk kounye a la, si nou rankontre nou nan pwoblèm sa a, ekri m nan yon kòmantè, konsa mwen menm pou m kapab fè yon videyo pou m montre w kijan pou fè pou wè. Eske ou oblije remèt kòb lan? Pase gen yon sistèm ki abilite pou sa, pou kapab tcheke e si ou dwe remèt kòb lan ou pa, sizan ke ou ta sou dout. Donk, si ou nan ka sa, si ou pa resevwa mesaj lan, ou ta renmen konnen eske ou dwe remèt kòb lan, kite yon mesaj nan kòmantè yo pou mwen, konsa m ap wè kantite de moun ki bezwen fè l lan. Epi mwen menm, m ap kapab fè yon videyo pou m montre nou kijan pou nou tcheke. pou nou wè èske nou dwe remèt bono a. Men si pa egzanp email ou fonksyone, tout bagay fonksyone, ou wè ou pa resevwa mesaj de sèvis yon poste entèn nou ki di pou remèt kòb la, se ke ou pa fè pati moun ki dwe remèt li. Alò, sèvis yon poste entèn nou yo klasifye tout moun ki te bay manti pou yo te jwenn bono a, donk yo ekri moun sa yo. Setadi ke si wè ou jwenn mesaj sa a, videyo sa m pral fè jodi an se pou ou, rete konekte avè m, m pral montre kijan pou fè pou remèt kòb lan, bono 500 mil la. Men avan tou,

Kounya la nou pati nap antre sou Google nou vin la nou ekri tgr pwen cl epi tou nou voyel ale e pa bliye si zanka ou pata ka antre sou li ou pata vle antre map kite link lan anba paj la map kite link dirèk lan anba paj la pou ou men kounya map montre ou fason pou fè si ou ta vle antre menm jan avèm epi kounya ou parèt la kote ki di tgl pwen cl la ou fè klik sou li epi tou ou kitel mache ou kitel mache.

E vwala kounye a li louvri konsa nan tout sa yo se sa pou chwazi se li pou evite e ou fè klik sou F10 reintegros epi ou kitel mache toujou e la kounye a li vin louvri ba ou se sak fè ou pral e ranpli la kounye a la nap vin la poum desann li byen pou nou ka wè ou parèt la kounye a ou mete nimewo wout ou m pap kite nou wèl map met pa patizan e la lè ou met nimewo wout la e la kounye a ou vin mete si se K si se 1 si se 2 ou met nimewo ou met wout la janl ye an Epi la dènye chif la ou vini ou mete l la. Epi kounye a nou rive la otomatikman ou fin mete l sistèm nan ap gentan rekonèt e rekonèt tout bagay men ou oblije fè klik la ou fè klik sou nenpòt kote la ou jis fè klik epi l ap ba w tout enfòmasyon de ou. Si l pa ta ba ou l tou w ap ekri enfòmasyon de ou la se siyati w la se non w donk w ap mete tout jan de enfòmasyon sa yo. Epi la kounye a la ou mete adrès ou. Ou met adrès ou la, e la kounye a la ou oblije mete komin nan. Si yo pa ba w espas pou mete komin nan, yo pa ba w aksè ou mete l, jan nou wè a la yo pa ban m aksè mwen an, ou pa rèt la ou fè klik nan ti pwen dentèwogasyon sa, epi ou kite l mache, e kounye a la rejyon metwopolitèn sa depan de kote w ap viv la ou mete l, si w ap viv Antofagasta, si w ap viv Maule, nenpòt kote w ap viv la ou mete l. Men misye se rejyon metwopolitèn l ap viv, mwen mete rejyon metwopolitèn, epi la yo di Provincia, Provincia. E ou fè klik la kounya la ki se Santiago ou menm sa depan de komin wap viv la sa depan de kote ke wap viv la epi nou fè klik la kounya la nou mete Quilicura paske se Quilicura misye ap viv epi nou di aceptar ok kounya la otomatikman la nou preske fini sa ki pi enpotan nou gentan fèl e kounya la nou mete e email la la lò fin met email la la kounya la e wap vin la wap desann kounya la nou pral desann. Ok men sa ki plis enpòtan kounye a la paske nou konn nan tout sa yo la si w al peye yo la son lòt bagay si w peye la ou pa chwazi sa pou w peye ebyen son lòt bagay w al peye otomatikman li gendwa toujou rete san peye men kounya la ou vin la wap mete re integro clase media se la wap mete montan ke ou te pran an la m vle nou konprann li byen montan ke yo te ba ou an si pa egzan yo te ba w 200 mil peso wap mete 200 si yo te ba w 400 mil wap mete 400 si yo te mete yon vigil dèyè l wap mete vigil la men msye li menm li te pran tout yo te ba l tout 500 mil lan donk nap mete l 500 mil yo te ba li an ok epi kounya la e la wi bon se fini kounya e kounya la nou pral antre nan pwosesis

Ok nou fin ranplil. E la kounya nou pral di ingresar nou fè klik la. E kounya lap parèt la. Nòmalman li ta sipoze baw enfòmasyon anlè a la men kòm konpitèm nan e entènèt mwen lan kounya la mwen nan lari e li pa ban mwen la men ou menm lap ba ou men se pa enpòtan se menm enfòmasyon ke li ba ou sa ou sot fè yo se li yap ba ou la. Epi kounya nou di pagar. Ok e vwala kounya la yo baw montan ke ou te mete a si se pat sa li wap pou korije wap tounen pou ka korijel men sil sa ou jis konnen ou pral chwazi ki bank ke ou genyen men patnè sa li menm se banko estado kel genyen nou chwazi banko estado epi la kounya nou vini nou di pagar epi kounya nap kitel mache e kounya nou di persona si se bon m panse kwenta persona nou genyen ou di kontinuar. Ou voyel ale epi kounya la ou pral mete enfòmasyon de bank ou a kounya la ok. Nou mete l la. Sa vle di, se pa nenpòt moun pou bay fè bagay sa a pou ou, paske ou oblije, si ou bay yon moun fè l pou ou, moun nan oblije gen kòd sekrè bank ou, li oblije gen tout enfòmasyon de bank ou. Donk se sa k fè m ap montre nou pou nou fè l nou menm, pou nou ka fè l, pou nou pa bay moun fè l pou nou, paske mwen menm pou nèg m ap fè l la. Bon, misye se yon nèg ki kwè nan mwen tou, paske nèg la konnen m p ap janm fè yon bagay ki mal, men gen moun nan, li gen dwa gen aksè avèk kont ou, li pwofite, li tou pran kòb ki sou kont ou, sa vle di si w ap bay yon moun fè l pou ou, fò ou ba l tout enfòmasyon de bank ou. Sa vle di m pa rekòmande nou bay moun fè l pou nou, se sa k fè m ap montre nou fè l nou menm pou nou ka fè afè nou. Jis gade video an epi nap fèl. Epi kounye w peze engresad ou voyel ale. E vwala kounye a la yo di w men kob kap e misye gen sou kont li an. Men kob misye gen sou kont li an. Epi tou kounye a la wap peye pou wap peye 500 mil peso la. Si w te gen mwens ke 500 mil peso pa menm bezwen kontinye paske yo pap ba w aksè pou fèl. Men misye te gen 557 sa vle di lap peye 500. Kounye a la li kapab li gen pou l peye 500. Epi kounye a la nou pati.

Lè nou fin mete l kounya la konsa epi apre sa kounya la nou pral di confirmar epi tou nou voye l ale yap di nou li peye. Bonswa tout moun, kòman nou ye? Videyo jodi yon ti videyo trè senp e yon bagay ki trè fasil ke m pral montre nou pou nou fè ke anpil nan nou pa konnen. E paske nou konnen akoz de bono 500 mil ke yo te bay la, gouvèneman mande pou yo remèt li e yo ekri anpil moun sou email pou yo di yo pou yo remèt li paske yo pat kalifye pou li. Men anpil nan nou pat swa nou son moun nou te bay fè l pou nou, nou pa gen email lan e Pou youn ou lòt rezon nou pa konnen èske nou dwe remèt bono a ou pa, nou pa jwenn mesaj lan. Donk kounya la sa m vin fè la, m vin montre nou ke m pral fè yon videyo pou m montre nou èske pou nou wè èske nou dwe remèt bono 500 mil la ou pa. Men pa bliye, e m pa di nou bay li, m pa di nou pa bay li. Men e gen de demach k ap fèt jiskaprezan. pou yo fè yo retire bono 500 mil la men ou menm si w vle bay li se volonte w e si w pa vle bay li tou se bon e pad de lotre kote tou fòm di nou byen gouvèneman fè konnen ke yo pa gen pèrdonasyon ke yap fè tout moun sipoze remèt li e e ki konsekans ki gen nan sa si pa egzanp ou pa remèt bono a de la a 30 novanb kounya la gouvèneman li menm li pral fè w bay li avèk enterè lè yo fè w bay li avèk enterè yo pral ba w yon delè pou w bay li a enterè si delè a pase ou pa bay li yo fè konnen ke li posib Pou pou yo menm e ou ou menm ki pa vle bay li a ou riske prizon. Sètadi ke e an nou gade video yo avèm, pataje l e pou plis moun ka wè li epi tag yon moun nou konnen ki ka nesesite, ki ka bezwen konnen eske li dwe remèt bono a ou pa paske anpil moun te poste pou li ki te jwenn li men yo pa konnen si yo dwe remèt li ou pa. Enben se sa m pral moutre w la. Fè yon ti gade avè m, kòm dabitid, m pral sou ekran telefòn nan la, sou ekran konpitè a oubyen telefòn, nenpòt sa nou gen nan men nou n ap ka fè l. Enben pou nou wè jan m ap fè l la epi konsa nou menm pou nou ka fè l tou. Ann swiv avè m. Ok, kounya la ou antre sou Google, ou ekri si, pou n to seye li, ou voye l ale, tann li mache ba ou, ou vin la, ou fè klik kote ki di Classe Media, Importe Fiscal Classe Media.

Ou dwe remèt kòb la. E m pral montre w tou si ou pa ta dwe remèt li poko ale. M pral montre w tou si ou pa ta dwe remèt li e kijan mesaj lan ap parèt. An nou fè yon ti kontinye swiv videyo a avè m. M ap fèmen sa a, m ap rantre sou kont yon lòt moun. Li menm, li pa t bay manti, li te jwenn li byen. Kounye a la pou nou ka wè kijan li parèt si ou pa ta dwe remèt li. Ok, konya la sa se yon moun, yon lot moun ki pa dwe retounen l, men ki jan mesaj la li paret. Se ta di ke, e, m pral montre nou jan l paret, no reembolsable. Ok, nou e la li paret.